Ensekirite a kontinye ap fè raj nan Pòtoprens e divès lòt komin nan peyi Dayiti puiske la nan Kenscoff, gang yo defye otorite leta. Gwoup ame yo ap rapousib avèk aksyon yo nan kapital peyi Dayiti alò ke san koule yon lòt fwa o nivo de Kenscoff. Malgre divès kominike ki sòti pa bò kote fòs lòd yo ki pote yon sètèn. Asirans, men nan sant vil Pòtoprens notamman nan zòn mache Salomon lapolis nasyonal Dayiti fè konnen li deloje gang ki te okipe espas sila. Sepandan, enfòmasyon ki fèk tonbe ta fè kwè ke gang yo repran kontwòl zòn sila. Yo kontinye defye fòs lòd yo pandan y ap jwe Tom and Jerry ansanm avèk lapolis. Ofansiv meurtrière au niveau de Kenskòf. Nan Kenskòf, vyolans lan pa febli. Jounen 12 fevriye a, yon sitwayen asasine nan kad yon atak gang ame yo fè nan otè Kenskòf. Divès kay ensandye.

Direktè jeneral AI lapolis lan ki se André Jonas Vladimir Paraison li efektye plizyè vizit enspeksyon nan Champ-de-Mars. Direktè departemantal Lwès lan Jacques Ader li menm tou rann li sou plas. Toutfwa, pou anpil obsèvatè, prezans wo grade yo sou tèren an parèt ak yon. sanble tèt koupe ak yon egzèsis kominikasyon li poko yon repons pa rapò ak kestyon ensekirite a. Aktivite komèsyal ap pran tan pou kapab reprann. Machann bwason alkolize, gazez yo menm tou dezète Channmas e ap tann garanti sekirite pou kapab relanse aktivite yo. Paralizi sila li temwanye yon klima Ensètitid sou tèren an. Fò m di nou byen ke lapolis li te livre yon iltim batay, yon bèl batay fas ak bandi yo pou te kapab pran blòk mache Salomon an. Men, depi anviwon 2 semèn, bandi yo menm yo repran kontwòl espas sila. Eske lapolis li pa genyen ase de minisyon? Li pa genyen ase de polisye? pou ta kapab konsolide chak espas ke yo pran. Enfòmasyon sa a m kwè li vin jwenn mwen sa genyen 2 semèn depi ke gen yon Arab ki rele m ki di ben RL èske ou konnen mache Salomon ke lapolis te pran an bandi yo rekipere l? Bon èske nou ka antre nan yon jwèt konsa lapolis li menm li pran bandi rekipere lapolis kontinye ap pran bandi kontinye ap rekipere bon brèf antouka. Gen anpil apèl ki fèt pou Kenskòf. Majistra Kenskòf la se yon nonm kouraje, masiyon jan, ki toujou li menm ap peze sou akseleratè lan pou ke otorite yo kapab pote sekou ak moun k ap viv nan komin Kenskòf. Pa bliye anlè a la a, gen anpil zòn bandi yo retranche nan zòn sa yo e lè yo rive la a, yo pa sispann fè dega. Gen kote anlè a la nan Kenskòf ke. Lapolis li menm li kontwole, men gen anpil kote tou ki toujou anba grif bandi yo. Pou rapèl, Kenskòf pa yon ti komin. Kenskòf se yon gwo komin ki abrite plizyè milye sitwayen e Kenskòf gen kote wap rive la a, moto pa ka rive. Se a pye pou w rive. Donk w ava konprann, si lapolis li menm li pa mete kan, pou l kapab degaje l la pou l okipe anpil espas nan Kenskòf, ebyen, bandi yo ap kontinye mete dlo nan je moun, fè anpil ekzaksyon o nivo de Kenskòf. Genyen yon sitwayen la a, foto li poste pa. VP Flash Info, Enfòmasyon an fè kwè ke sitwayen sa li ta jwenn lanmò li. Dorsainville Watson, manm gang Gran Grif Savyen ki te baze sou wout La Verdure pou mennen Benoit, towo sa li menm li tonbe anba kout manchèt byen bonè maten 12 fevriye 2026 la sou wout anba Lestèd, dezyèm seksyon pra. nan yon tantativ kidnaping ebyen sitwayen sa al tante fè yon kidnaping ebyen se konsa li jwenn lanmò li yo ta sanble rache towo sa a ki li menm nan baz savyen ensekirite a li menm kontinye ap fè anpil viktim nan peyi dayiti gen mirlande faustin yon jèn ekolyè ki genyen 19 lane orijinè mabyal li mouri lopital. Nan dat 9 fevriye 2026 lan, aprè li fin blese pa bal dimanch 25 janvye nan Jakmèl. Selon divès enfòmasyon, ti pitit sa li menm te sòti avèk ti zanmi li jou sa a lè li t ap retounen byen ta lakay li ki nan zòn Bodwen. Li ta jwenn pòtay la fèmen alò ke li t ap tante ouvri li. Mirlanda ta pral monte sou mur lan. e pou te kapab antre lakay li pou kapab deverouye antre a. Pwopriyetè espas sila idantifye kòm yon ougan ki se Rono Lafleur, li menm tande bri a e panse li ta an afè avèk moun ki vin vòlè. Li rale zam ni, li tire. Gen yon bal ki pran Mirlanda o nivo de pwanyè e nan yon janm tou. Yo te mennen li lopital men. Li pa t rive viv. Li mouri 9 fevriye 2026, sa ki plonje fanmi an ak kominote a nan anpil konstènasyon. Nou prale an Repiblik Dominikèn pou kòlye la. Dènyeman se te Piatini, jodi a se Punta Cana. Fò m di nou ke depi kèk jou la gen anpil vakam sou rezo a sou prezans yon. chef de gang au niveau de la République Dominicaine. Mwen m sèl sa m ta kapab di nou poko vle antre nan lojik vakam nan. Sa yo se vakam yo ye e eske yo ta kapab sisite yon eleman ankèt pou kapab konnen eske ke se vre chèf de gang sila a li menm li retwouve li an Repiblik Dominikèn. Kounye a sèl sa pou di tèt ou, si yon chèf de gang li ta kite Ayiti, li travèse ale an Repiblik Dominikèn, se kiyès ki pèmèt li ale? Eske otorite dominikèn yo tou yo pa ta okouran? Sa se 2 rezonman ke nap fè san ke nou poko konfime ou enfime si chèf de gang sa li menm li ta lotbò. Kounye a sa pou konprann, pa bliye pa le fèt ke on nèg li fè silans ebyen gen anpil enfòmasyon ki kapab veyikile sou dol e li menm li pa pale tout moun ka fè anpil vakab. Men le jou li ta pran la pawòl. Ebyen li ta kapab defye anpil moun. Yo pale de Jimmy Cherizier. Chèf gang Jimmy Cherizier dan zon premye tan te gon sinyal ki di ke e mesye sa li retwouve li di kote de Pyatini an Repiblik Dominikèn kote ke gen anpil ayisyen ki te kòmanse ap resevwa menas nan Repiblik Dominikèn pandan anpil lòt dominiken fè kwè ke ebyen chèf de gang vin lakay yo, yo pral fòme gang an Repiblik Dominikèn, donk yo pral fè Repiblik Dominikèn vini menm jan avèk Ayiti. Te gen anpil menas. Ebyen jounen jodi a la a, menm enfòmasyon sa yo, menm vakam sa yo fè kwè ke chèf de gang sa li menm, li ta retwouve li nan. zòn Punta Cana. E mwen m panse ke la Repiblik Dominikèn li pa menm jan avèk Ayiti. Menm lè la Repiblik Dominikèn e genyen bandi wi men depi yo vle yo kapab pote boure. pou w kapab ratibwaze bandi. M pa wè ki enterè la Repiblik Dominikèn t ap genyen pou ta gen yon chèf de gang lakay li epi li menm li pa arete l kounye a la di tèt non poukisa tout vakam sa yo paske Mouche a li menm li pa pale. Ebyen fòl ta fon ti pale pou ta klarifye lè pwen men otorite ayisyèn yo tou yo kapab chache gen kontwòl fwontyè la otorite dominikèn yo chache gen kontwòl fwontyè la piske enfòmasyon an li konsène la repilik dominikèn nou panse ke otorite yo an repilik dominikèn ta kapab sòti yon nòt pou fè konnen ke pa gen prezans bandi ame lakay yo yon mannyè pou kapab koupe kou ak

E sou kesyon apui ak sekirite eleksyon nan peyi Dayiti. Objektif prensipal reyinyon sila a se te pi byen kòdone asistans entènasyonal fas ak priyorite ki genyen la a pou peyi Dayiti notaman sekirite piblik, restorasyon, otorite leta epi tou òganizasyon eleksyon kredib. Nan yon kontèks politik trè tandi. Aprè evenman 7 fevriye yo, stabilite peyi Dayiti rete yon preokipasyon majè pou kominote entènasyonal la. Carlos Ruiz Massieu li menm echanje avèk prensipal patnè peyi Dayiti yo sou mezi pou pran pou kapab reponn ak defi ki genyen la yo. Sekirite piblik. Nan mitan prewokipasyon yo idantifye kòm priyorite absoli, vyolans ame ki genyen nan plizyè zòn nan peyi an e ki chape anba kontwòl leta, sa ki konpwomèt bon fonksyònman enstitisyon yo. Diskisyon yo soulinye nesesite yon aksyon kwòdone pou kapab soutni jefò Ayisyen nan sa ki gen awè ak sekirite epitou gouvènans. Restorasyon otorite leta mizannavan kòm pwojè e anje santral endispansab ak mizanplas refòm dirab epitou òganizasyon eleksyon lib e transparant. Patisipan yo menm tou ensiste sou enpòtans pou kapab soutni pwosesis elektoral la yon mannyè pou sòti Ayiti nan sa li ye jounen jodi a, yon pwosesis kredib. esansyèl pou retabli konfyans e pèmèt yon tranzisyon politik apeze. Rankont sa a enskri nan kad yon manda Biwo Entegre Nasyonzini nan peyi Dayiti ki ap batay pou stabilite politik epitou ranfòsman enstitisyon demokratik nan peyi an. Patnè entènasyonal yo antann yo pou kapab ranfòse kowòdinasyon jefò yo avèk yon angajman pou rive reponn ak bezwen espesifik popilasyon ayisyèn nan. Bandi yo kontinye ap fè kidnaping nan Delma. Delma 75 vin yon tèren de chas pou anpil bandi nan moman nap pale la. Ebyen eh genyen divès polisye ki yo menm dejwe yon tantativ kidnaping nan Delma 75 se te donk le 11 fevriye 2026. Nan kad tantativ anlèvman sila a, le 11 fevriye, vè 7 è PM nan Dèlma 75, gen 5 endividi ame ki t ap sikile abò 2 veyikil, pami yo yon pikòp Ford Ranger gri e yon Toyota Hilux nwa, ebyen yo pran pou sib. Sekretè direktè Inivèsite Deta Dayiti an, rektè la ki se Predelus li menm pa t abò veyikil sila a nan moman fè sa yo. Se te chofè li ki t ap kondwi machin sila a e ki blese nan tèt. Genyen echanj de tir. ant bandi yo avèk polisye yo. Youn nan prezime ravisè yo mouri nan kad operasyon sila tandi ke 4 lòt sispèk yo yo kouri abò 2 motosiklèt. Konsta yo efektye sou plas montre ke gen mouchwa, boutèy alkòl, katouch epi yon sextoy yo jwenn anndan veyikil ki abandone yo. Kanta veyikil viktim nan. Yo te kite li sou plas e otorite lapolis rekipere l. N ap raple ke sitiyasyon sekiritè nan peyi an pa sispann ogmante, sa ki pwovoke anpil preokipasyon pa bò kote popilasyon an malgre prezans e pwomès lapolis. Men, anyen poko ka fèt. 75, Dèlma 33, Dèlma 31, ebyen kote sa yo lè w ap pase la fòk ou fè trè atansyon e depi l fè yon lè evite pase nan yon seri de zòn paske zòn sa yo se tèren chas yo ye pou bandi yo, kidnaping nan li pa kanpe. Nèg yo kapab fè silans. Mesye veye yap veye. Lè mal fini ap vole. Dèfwa ou pa menm tande sil bat zèl li. Epi se pike l pike li rive. Donk nou ta kapab di moun yo pran anpil prekosyon paske zòn sa yo yo vrèman pa bon. E bandi yo kontinye ap chase. Michèle Brunache li menm pale sou sitiyasyon ki genyen la nan peyi Dayiti e jan anpil moun konn di sa se yon evidans. pou ke gen yon tèt ansanm pou chache rezoud pwoblèm ki gen la a nan peyi Dayiti. Ankò yon fwa, e 40 an aprè chit Duvalier, nou nan tranzisyon toujou. Se ki sinyifi, se yon echèk total e de kapasite nou pou nou renouvle tèt nou, kapasite pou nou gade vè lavan. Byenantandi, e tranzisyon dan lè de sans, sètadi doun. Pase de yon diktati neyopatrimonyal a yon demokrasi fòmèl nou pa reyisi fè l, e menm aksepte viv sou yon kadans elektoral nòmal nou pa reyisi fè l, donk se sa k fè ke nou ka pale de tranzisyon toujou. Men, malerezman a chak fwa nou toujou ap bay tèt nou manti paske nou met nan tèt nou lè nou di defakto se kòmsi nou di yon betiz. Anfèt, defakto sinifi se yon sitiyasyon de fèt. Reyalite, sa ki sa yon sitiyasyon de fèt, ke se swa yon fè sosyal, yon fè jiridik, yon fè politik, sètadi ke ou yon reyalite ki te, ki pa t prevwa pa la lwa, yon reyalite ki pa t prevwa pa le dwa, yon reyalite ki pa t prevwa pa la konstitisyon. Ebyen, se nan sa nou ye la, nou nan yon reyalite ki pa t prevwa pa la konstitisyon. Donk, se ki fè ke nou nan sitiyasyon de fèt. Donk se pa le moman pou nap chèche rale konstitisyon paske konstitisyon pa prevwa dezòd. Sèl disiplin nan dwa ki prevwa dezòd se kòd penal. Li prevwa pèn pou enfraksyon, li prevwa pèn pou dezòd. Donk konstitisyon pa la pou l reji dezòd. Donk depi nou nan dezòd. Sa vle di ke nou an deyò de la konstitisyon, sa vle di ke nou nan sitiyasyon de fèt. Donk, pa gen ni atik 148, ni atik 149 ki la an vigè pou le moman. Byensi, nou te gen plizyè tranzisyon ki te, nou te kapab di, te gen yon karaktè ibrid. Sèl tranzisyon legal e konstitisyonèl pou nou te genyen li te sipoze antre mas 1987 a fevriye 88, paske se li ki te prevwa nan dispozisyon tranzitwa konstitisyon 87 la. Donk, imajine w ke prèske 40 an aprè, enben, n ap pale de tranzisyon toujou. Apre sa, nou konn gen de tranzisyon plouzimwen ibrid, ann di tranzisyon.

Prive an te sòti nan palman an avèk yon vòt majoritè e premye minis li te sòti nan palman an avèk yon vòt majoritè. Nou te gen yon lòt ti fòm tranzisyon totalman legal tou, se tranzisyon ke pèsòn moun pa pale de li men ki se doun grann enpòtans, se te yon tranzisyon m te kapab di afè kourant ki te la antre prezidan Martelly, eli prezidan enstale an me, e le premye minis Bellerive.

Atik 149 la ou di se yon vèni e pa pase moun nan betiz si je byen konpri li ka di l konsa ou pa. Se pase moun nan betiz. Pa gen ankenn nan atik 149 la ki an aplikasyon. La nou nan yon sitiyasyon de kontinite de leta e avèk apui le grand electeur e la grande puissance américaine ki di ke de tout fason fò leta kontinye travay. pou yon moun nan tèt li. Il se trouve que Premye Minis lan sete li le mieux placé pou okipe se fonksyon la e l ap okipe l. E n espere ke l ap konprann ke li pa la paske li lejitim, li pa la paske l popilè, li la paske sete li ke listwa te plase nan pozisyon sa a e donk li sipoze delivre. M sot tande editoryalis la k ap pale de plan ameriken pou ane 2026 la e la suite. Anfèt. E se pa plan ameriken l ta sipoze, li ta sipoze plan tout ayisyen, sètadi ke retablisman don minimòm de sekirite e retablisman e dè enstitisyon konstitisyonèl e etatik. Se ta e sa pou l ta ye pou ane 2026 la. Atik 89 la, Msye Bob, yon vèsyon atik 89 konstitisyon Premye Minis la evoke a. Si l ta vle aplike l, se pa yon pati ladan l pou l aplike. Li gen lòt bagay li di. Li gen yon delè li bay pou eleksyon reyalize. Si w revoke atik la, se nan tout konpatiman l pou pran l. Tande sa m di w, sètadi ke se pase moun nan betiz si n ap evoke konstitisyon an nan moman.